Domine aktyalite a se gwo nouvèl la, Prezidan Donald Trump trape li menm ansanm avèk madanm li Melania Trump trape viris ki bay kovid 19 la. Donk Prezidan Trump genyen l, se anfèt doktè l tou fè anons lan, doktè a di li fè anons lan sou pèmisyon l men Prezidan Trump tou li mete yon mesaj sou rezo sosyal Twitter Ni li menm ni madanm ni yo tou le 2 mete yon mesaj Twitter, sou Twitter pou yo di ke li kontakte viris ki bay maladi a. Alò, viris la, covid 19 la, nou konnen Prezidan Trump pandan lontan te pale de, te konn ap pale de sa e ke li menm yo te konn ap di pou l pran prekosyon, pou l te mete mas nan figi l. E l tou di li te gen finalman ra fwa ke l pa, gen de kote li parèt an piblik li pa gen mas. Men bon, li di ke, m kwè ke li gen yon konseye l tou ki trè pwòch li, ki Hope Hicks, ki li menm te trape viris la avan sa. E prezidan di li rete kwè ke konseye l la gen viris la, se petèt kontak li te gen avèk kèk manm nan militè avèk fòs de lòd yo, se sa ke prezidan di nan yon tweet ke li mete nan yon entèvyou ke li te bay sou chèn televizyon Fox News ke li te bay jounalis Sean Hannity ke li te di li rete kwè se konsa men li di se te yon bon moun li pa panse ke li te ka gen li menm menm li di ke pou kounya daprè menm doktè l tou, doktè a di e ben li prezidan li an konvalesans donk li sanse. nan la mezon blanch e premyè dam nan di menm bagay la tou premyè dam nan anile tout randevou ke l te genyen nan semèn kap vini la yo e kanpay prezidan anile tout aktivite politik ke l te genyen Nan jou kap vini la yo tou, yo yo tout anile, men prezidan li an karantèn ansanm ak madanm ni, an atandan ke l retabli. Ansyen vis prezidan Joe Biden ki se kandida pati demokrat la, Joe Biden eben li swete prezidan an sa n rele pou l yon rekiperasyon rapid avèk maladi a. Sa se sa yo rele. Li pa jantiyès non men se vrèman sa k ka rive yon moun li ka rive w tou. Donk vis prezidan an djentlemen li di prezidan Trump mwen swete w yon bon retablisman rapid pou w kapab retounen nan kanpay la ankò. Alò gen kesyon k ap poze. Eske ki enpak ke sa ka gen sou kanpay paske viris la, prezidan trape viris la kèk semèn avan dewoulman eleksyon an e kèk semèn tou, mwen de 2 semèn avan l patisipe nan premye deba prezidansyèl, nan dezyèm deba a fas a kandida vis prezidan Joe Biden, deba sa ap dewoule nan Miami. E gen yon twazyèm deba l ap fèt le 22 oktòb e dezyèm deba ap fèt le 15 oktòb. Ki enpak ke sa kapab genyen sou deba sa a? Paske Prezidan Donald Trump li fè aktivite politik li se nan moman sa ke kanpay la dwe chofe e se nan moman sa tou ke li te gen plizyè randevou pou l ta ale. E dènye evènman ke Prezidan Trump patisipe ladan l se te yè kote li t al patisipe nan yon kolèk ramasay lajan pou pati Repibliken an. E se dan la sware d'yè swa li anonse ke li ke li menm avèk madanm ni ebyen yo trape viris covid 19 la. Melania Trump di menm bagay la tou, li di ke nou tout nan bagay la nou ansanm e li mande pèp ameriken an annou pote kole ansanm, mwen menm mwen ladanl, nou ladanl annou pote ansanm pou nou wè kijan nou kapab konbat. oubyen konbat viris la. Kesyon tou se ki eske sa pral gen yon eske prezidan Trump si l pa gen tan paske li an izolman nan lamezon l ap kontinye aktivite l nòmalman donk kòm l ap kontinye aktivite l aktivite politik oubyen aktivite administratif tout sa k rete l ap fè l an konvalesans an izolman. an karantèn nenpòt jan w vle rele l, èske sa pral gen yon enpak sou deba a? Èske l ka toujou patisipe nan deba a? Teknikman wi, teknikman wi pase genyen fason ke pa videyo, videyo konferans ke l kapab a distans patisipe nan deba avèk Prezidan Joe Biden. Sa se petèt sa gen kèk moun ki sigjere. ke li te ka fèt li te e li te ka fèt kon li te ka pa fèt konsa donk nou kanpe la nap tann desizyon e komisyon prezidansyèl sou deba a kisa yap deside e eske prezidan Donald Trump ap gentan retabli e a lè a tan pou ke li li patisipe nan deba a fizikman prezante nan deba a fas a ansyen vice prezidan Joe Biden e lòt bon nouvèl la se E Sena Ameriken an pase yon, anben, adopte, petèt m ka, adopte yon pwopozisyon lwa ke yo rele e Patenarya Komèsyal avèk Basen Karayib la. Patenarya Komèsyal ke CBTPA, CDPTA. Se yon patenarya komèsyal avèk patenarya komèsyal avèk Basen Karayib la ke yo pase ke chanm dè reprezantan te deja pase men ke se yon gras ak efò ke Ayiti an patikilye fè pou mennen demach yo pou ke sena a ke chanm depite te deja apwouve l pou ke sena apwouve l e anbasadè ayisyen an nan Washington. li menm li di ke li patisipe aktivman, men son yon bagay li te fè tou nan non, pa sèlman nan non Ayiti men nan non Caricom nan, menm lè Ayiti se pami peyi k ap benefisye plis de ak sa a oubyen ankò de patenarya komèsyal sa a ki valab pou lè 10 pwochen zane, donk jiskan 2030. Donk kongrè a kounye a gen pou l reyini ankò pou yo pale de finansman. pwogram sa. Se yon pwogram ki plizoumwen pral ranfòse sa nou rele tekstil e Ayiti pral gen sa nou rele franchiz dwanyè. Donk tout konpayi ki fè bagay ke pwodui ki soti nan Karayib la pou fè yo, anben yo kapab antre Ozetazini e sela san frè oubyen a yon ti frè trè minim. Men Ayiti gen anpil posibilite ladan l. Ayiti gen ladan l anvan, kapab ladan l la aktyèlman, benefisye plizyè milye danplwa. Sepandan, kòm nou di se yon pwopozisyon lwa li ye, e Prezidan Donald Trump gen pou l siyen pwopozisyon lwa sa a ki deja pase ni nan Chanm Depite a, ni nan Sena a, enben kòm li deja pase kounye a, Prezidan Donald Trump gen pou l siyen pou l vin tounen yon lwa. Kongrè a ap travay kounye a sou finansman pwogram nan. Genyen 2 lòt lwa paralèlman avèk CBPT a, men genyen 2 lòt lwa rele Hope Law avèk Health Law ki se 2 lòt lwa ki paralèl avèk sa a men Kongrè a tou renouvle yo tou e se toujou avèk antrepriz sa yo ki petèt pral kreye danplwa nan Karayib la patikilyèman an Ayiti. Donk yo tout lè 2 tou yo pral gen finansman e Kongrè a pral travay sou finansman an. Men daprè sa Anbasadè Denis di, anbasadè ayisyen nan Washington nan ki t ap bay yon entèvyou maten an sou radyo Metropole. E n ap gen pou nou wè l tou sou Lavwadlamerik tou paske li ban nou entèvyou tou sou dosye sa a tou. M pa ka di n ki dat n ap gen pou n ap gen pou nou wè l. Men nou gen pou nou wè pou n gade entèvyou sa a tou. Ebyen bon, e li di ke. Kounya li pral gon lòt demach ki pral fèt kounya paske pa bliye gen yon nouvo eleksyon ki pral rive tou swit la le 3 novanm donk eleksyon sa yo pral chache wè eske prezidan kapab gentan siyen pwopozisyon lwa avan eleksyon an paske si nou tann eleksyon an pèsonn pa konnen kisa k pral pase e kòm pèsonn pa konnen kisa k pral pase li ka gon reta. pou ke pwochen administrasyon an, si pa egzanp se de demokrat yo ki genyen, pou ke pwochen administrasyon an fò l prete sèman, nou tonbe jis nan janvye, donk petèt nou pral tonbe jis an fevriye pou ke pwopozisyon lwa sa ta siyen, donk yo di gen de, anbasadè a di gen de demach ki pral fèt kounye a pou yo wè si prezidan Trump te kapab siyen l avan, avan eleksyon 3 novanm nan. Donk sa se nouvèl la e gouvènman ayisyen bò kote pa l tou li bat bravo. Sektè endistri a a di pa egzanp yo tout bat bravo pou desizyon sa a, pou aksyon sa a ke sena meriken an poze ki rejwenn deja sa ke chanm depite a poze. Donk sa vle di se yon pwopozisyon lwa ki jwenn apwobasyon ke anpil moun bat bravo pou li ikonpri gouvènman ayisyen an li menm li bat bravo pou li. Piske n ap pale de gouvènman ayisyen an nou raple ke gouvènman ayisyen an vini avèk yon bidjè san palman. ke yo vote an konsèy dè minis, ebyen bidjè 254 milya goud la, ekonomis yo deja ap poze kesyon sou mwayen ke gouvènman pral jwenn lajan sa a pou l finanse bidjè sa a ke y ap pale a. Donk gen anpil kòmantè ke ekonomis yo ap fè sou kesyon sa a pou konnen ki mwayen ke gouvènman an pral gen pou li, èske gouvènman an gen mwayen pou l jwenn lajan sa a ke l bezwen pou l fè, alò ke bidjè sa a li wotman siperyè avèk. bidjè ane fiskal 2019-2020 an. Li siperyè l men gouvènman an prepare yon mekanis di men kijan nou pral jwenn finansman, fason pou nou finanse bidjè sa a. Ann Ayiti toujou, Premye Minis Joseph Jouthe vizite an fèt vizite manm KEP a ke li di ke yo menm li rete kwè manm KEP yo ke moun deja ap dekriye di li pa konstitisyonèl yo pa kab òganize eleksyon yo pa gen abilite pou yo òganize eleksyon anben prezidan premye minis Jouthe di li menm nou bon kote n ye a mwen menm gouvènman m pral ban nou tout mwayen pou nou fè travay nou pou nou kab òganize eleksyon yo. Menm si gen lòt sektè ki di, pa egzanp, gen yon jij, yon ansyen komisè gouvènman ki di ke manm KEP yo bezwen, yo dwe prete sèman avan yo menm kòmanse travay, paske yo pral aji kòm jij lè eleksyon, si gen yon bagay yon kote oubyen yon kontestasyon, se yo k pral. pran desizyon, donk yo pa ka pran desizyon si yo pa prete sèman, donk yo pa aji kòm jij, donk yo dwe prete sèman, gouvènman an deja enstale yo deja men fòk yo prete sèman, donk gen tout yon pakèt deba k ap fèt otou de manm KEP sa a ke plizyè sektè di ki pa konstitisyonèl, ke prezidan pa t dwe nonmen yo, oubyen si yo nonmen yo, kounye a yo pa kou prete sèman, prezidan, gouvènman enstale yo, yo yo di non fòk yo enstale, se sa ke jiris yo sanse di sou kesyon sa a. Alò, anbasadè fransè an Ayiti li menm li di ke ki ta prefere l avèk KEP a, li di KEP sa a dwe travay pou l ranfòse oubyen pou l jwenn kredibilite pami popilasyon an. Anbasadè fransè a toujou nan deklarasyon ke li bay nan laprès li di ke, Ayiti sanble pa pare pou gen eleksyon paske gen de kondisyon ki pou reyini pou ke gen eleksyon nan peyi a. Kesyon sekirite pa egzanp, li di kesyon sekirite e li pale de li pale de plizyè lòt bagay wi anbasadè a, li pale de e kondisyon sekirite ki te genyen epi pou ke eleksyon ta va dewoule nan peyi a, epi gen aspè finansye, gen kredibilite manm konsèy elektoral la tou, ke li pale ki dwe, ki dwe, epi konfyans ke KEP sa ta dwe fèt otou de popilasyon, epi konfyans ke li dwe bay tou pati politik yo tou, pou ke yo menm tou yo vin patisipe nan eleksyon. Sa se deklarasyon anbasadè franse a an Ayiti fè sou dosye sila a, epi dosye brh la. Dosye sikilè BA 114.2 a ki sou afè transfè lajan an, ke si w fè yon transfè ba yon moun depi apati de premye oktòb la, paske l antre an aplikasyon apati de premye oktòb, men tout transfè ke w fè bay fanmi w, ebyen l ap resevwa kòb la dezòmè an goud. Men asosyasyon mezon transfè yo menm, yo kanpe an kwa kont desizyon an e yo menm fèmen menm an atandan ke. brh rantre sikilè 114 pwen 2 a, oubyen 114 tirè 2 a, an atandan ke li rantre, li rantre li paske yo di li pa bon pou yo, se yon defisi li ye. Men selon ekonomis yo, moun ki save nan domèn nan, yo di desizyon sa etan done degrengolad dola la pa rapò avèk goud la, oubyen goud la ki pran jarèt devan dola la, men jodi a ou menm ki te konn fè yon transfè ba yon moun 100 dola ou te konn voye ba yon moun, pou l te pou l te achte pa egzanp dè pwodui de premyè nesesite pa egzanp enben jodi a 100 dola sa konte ke voye ba moun nan lè w voye l ankò menm 100 dola la enben l pèdi ant 25 a 50 pousan valè ladan l sa vle di ke si w t ap voye 100 dola ba yon moun yo sigjere ke voye 125 oubyen voye 150 pou moun nan kapab gen menm pouvwa dacha ke l te genyen lè w te konn voye 100 dola lè kòb la lè goud la te vrèman bese pa rapò avèk dola la. Gan jodi a di e nan yon tan lò te voye 100 dola ba yon moun li te vo 1200 oubyen 12000 goud, men jodi a se 6 se 6000 moun nan ap gen nan men l. Donk nan santi diferans lan donk yo di gon pèt nan valè nan domèn sa. Epi M pa kwè m vle rate tèlman bagay ke m vle pale avèk nou. Epi genyen yon karavàn aktyèlman, yon karavàn ki kite, ki kite aktyèlman Ondiras. Se sa? Wi, yon karavàn. Yon karavàn prè de 3 mil imigran ki kite Ondiras e ki mete tèt pou Etazini. Yo deja kite deja e y ap mete tèt pou Etazini malgre ke nou konnen ke sa pa gen lontan yon tribinal te di E te bay prezidan an lòd, e prezidan an oke, feu vert, pou l te kòmanse mete pwogram e ap an aplikasyon e pwogram tps yo, sa vle di ke kòmanse egzekite pwogram sa, sa vle di mete fen nan pwogram tps pou sitwayen, sitwayen peyi e nan Amerik Santral la, e ikonpri pou sitwayen ayisyen tou, e prezidan Donald Trump di l pa p pran twòp tan pou l anonse yon desizyon. nan domèn sa, men nou raple w ke gen prè de 3 mil moun Ondiryen avèk lòt moun ki soti nan Amerik Santral la ki deja mete tèt pou Etazini e yo deja travèse yon fwontyè yon peyi deja e y ap avanse pou yo vini Ozetazini nan menm moman ke Etazini ap pran dè dispozisyon pou ke li kanpe e pwobèm pwobèm migrasyon an sitou moun ki gen tps yo nou konnen militan ayisyen yo te fè anpil efò Pou yo te e wè si gouvènman ayisyen an tou pou wè si yo ta kapab e pwolonje pwogram tps la men ayisyen gen yon ekstansyon men ekstansyon an pral ekspire e bon daprè tout entèvansyon nou tande militan k ap travay nan domèn nan fè yo di ke l ap pran yon bon tan se pa yon bagay ki pral antre nan aplikasyon imedyatman eleksyon kapab menm gentan vini E nouvo prezidan gen dwa prete menm sèman menm e li poko menm antre an aplikasyon menm. Donk se yon dosye ke nou sanse ap swiv pou.
Vin dekouvri tout dènye aktyalite sou tout atis yo nan lemond antye, avan yo te selèb e aprè yo fin selèb. Epi gade tou bèl videyo sou rapè, aktè, modèl, komedyen, politisyen, atlèt, e plis toujou nan emisyon paw lan ki se Gen Bagay.